E sèl nan levanjil ki kapab gen sa. Mwen se Evanjelis Guestin Tima, mwen se yon jèn gason nap plede lontan nan levanjil la e m di Bondye mèsi m wè pè neve 7 e aneve 7 nou kòmanse e mwen kontan donk mwen se moun plato santral. Mwen te fè yon anpe anpe isit apati 2014. Epi apre sa, mwen te vin antre Brezil, nan peyi Brezil, e apati ane 2019, mwen t ap pase yon ti moman nan peyi Brezil. Epi apre sa.

6 vèsè 7, li di w pyès moun pa ka pase Bondye nan betiz, sa yon moun simen se li li va rekò, s, e kote li, kote tèm rezay la ye a, nou wè se nan Efezyen 5 vèsè 16, nou wè lèt sa a apòtre Pòl te ekri ansanm avèk e lavil Efèz, e liv sa a te ekri nan ane 60 avèk 63 apwè Jezi Kris. E li wete moun pè la aswè a, li di li rachte leta an ka la jou son mo movè. Epi tou map di moun yo, map di komite yo, tout moun ki te mete tèt yo ansanm pou yo te kapab fòme tèm sa, mwen di nou mèsi, lè m te vin la dimanch lan, lè m tande yo tap bay tèm sa, m di pastè François, Fòk li prete m mikwo a pou m kapab preche tèm sa pou laglwa de, laglwa de Dye. Li te di m pa gen pwoblèm, l ap ban m preche tèm nan. Anben aswè a, li di konsa, rachte letan palè nou san mo, move. Lè n ap ap pran achte tan, n ap kanpe nan achte tan. Lè w gade yon moun ka al nan mache. Li achte yon bagay, pandan li fin achte bagay la, li kite l pè, pèdi. Pandan li fin achte l, pandan l kite l pèdi, li ka retounen, li pa janm jwenn bagay sa ankò. Paske l achte li, li pa ba li va, valè. Pandan l achte l, epi li menm li kite l pèdi, w ap wè bagay sa, li p ap janm jwenn li ankò. Li diw achte le tan kan le jou san mo move paske tan pwal mo move anpil nan moman sa menm tan komanse mo move gen de pafwa moun nan kanpe poul gaspiye tanl Bondye bay nou chak menm tan. Nou tout gen kantite menm tan siw pran tan paw lap gaspiyel ou menm ki konnen ansanm avèk Bondye paske pwofite tan paske jou demen si demen jou yo pral mo move e ou menm Bondye te bay tan paw la ou gaspiyel e Saw pral di Bondye kijan ou te pase avèk tanw lan. Madi, ou leve, ou chita, ou gaspiye tan, mèkredi, ou gaspiye tan, jedi, ou gaspiye tan, vandredi, ou gaspiye tan. Ou rete, ou gaspiye tan ou. Demen, si Dye vle, Bondye pral mande kisa ou te fè avèk tan ou lan. Kisa w pral di l? Yon pyès moun pa ka pase Bondye nan betiz. Sa yon moun simen, se li li va rekò, li va rekòlte. Pa gen moun ki plante diri pou rekòlte pitimi. Ou plante diri, w ap rekòlte diri. Ou plante pitimi, w ap rekòlte pitimi.

Kounye w leve chita, kounye a w ap gaspiye tan w. Pa panse yon kòb antre nan men ou gate l, lè w fin gate l pa panse kòb sa pap janm tounen nan men w ankò. L ale l ale nèt, w ap ranplase yon lòt kòb, men kòb sa w te gaspiye a li pap jamè l pap tounen nan men w ankò. Ou gaspiye l, ou gaspiye l nèt. Jodi a ou gaspiye l, demen si Dye vle paske w gaspiye l, demen si Dye vle ou pral be, ou pral bezwen l. Lè, lè maladi kòmanse antre nan kay la, lè, lè ou pral, lè ou al lopital y ap mande 50 mil pèso, se lè sa a ou pral di, a, gade kòman m te gaspiye tan m, m te gen yon kòb nan men m pa t konn sa m te fè avè l, kounye a m fin gaspi, m fin gaspiye l. Sispann gaspiye tan w. Jounen jodi a wap kapab mete yon jou tra, yon jou travay de moun pap kapab. Si w travay pou 10 goud sere 5 goud. Paske demen w pap ka fè 10 goud ankò. Ou pral rete nan yon kwen se sa w te sere sèl ou pral rekò, ou pral rekòlte. E pyè 5 lè sè 6 di w konsa, pote tout tèt chaje nou yo ba li, lap pran, lap pran swen nou. Ou menm ki imilye aswè a pote tout tèt chaje yo bal Jezi lap pran lap pran swen nou menm ke tout moun te ka vire do ba ou menm ke tout moun te kapab abandonew Jezi pap janm abando abandonew menm ke menm ke fanmi ta lagem menm ke zanmi ta lagem depi Jezi pa lagem m pa gen pwoblèm. Ou fini avèm ou pa je ou pa jezi si bondye fini avèw ah ou gen problèm pou tout viw paske depi wè se nonm sa ki tèmine avèw depi wè li di m tèmine avèw menm janm te tèmine ansanm avèk satan le dyab la ah ou pa gen ou pa ou pa gen pyès anyen ou pral fè la paske bondye fini avèw li fini avèw nèt men lè lòm nan di li fini avèw pa okipel paskel pa bon li pa bondye. An nou sispann gaspiye tan nou, paske demen si Dye vle nou pral bezwen tan an. Lè, lè Bondye pral di konsa, kisa, kisa w te fè avèk tan pa w la? Li gen anpil moun, yè, lè yo potko vin jwenn Bondye, yo t ap gaspiye yon tan pou granmesi. Men lè w fin jwenn Bondye, sispann gaspiye tan, paske tan pral mo, move. Li gen moun ki vin jwenn Bondye, li di, Mesye, si m pa t vin fè rankont ansanm avèk nonm sa a, paske m t ap gaspiye yon tan, lè m potko mache legliz, m te gen senkant mil pèso, m te gen swasant mil pèso, m konn gaspiye tout. Kounye a, lè l vin jwenn Bondye, li di, A, m pa egrèt non dèske m te fè rankont ansanm avèk nonm sa a. Paske, si m pa t fè rankont ansanm avèk nonm sa a, paske, anfòmi mwen te kapab rele m jodi pou m te voye san pèso ba li, m pa t ap kapab. Men, lè m anndan tanp Bondye a, lè m vin fè rankont ansanm avèk Jezi, yo mèt te mande m desan pèso, m ap jwenn li paske m pap gaspiye tan m ankò, Paske m konnen m apral bezwen tan an, paske demonsidere tan an pral mo, move. Tan kòmanse move. Tan move. Lè n ap gade peyi nou, nou pa konn sa pou nou fè. Nou kouri agoch, nou kouri adwat, nou pa konn sa pou nou fè. Se sèl Bondye ki ka di yon mo pou nou. Nou vin isit pou nou wè si nou te kapab bon. Malerezman nou vini Dominiken pa vle wè nou. Yo lage chèf nan kò nou, nou pa konn sa pou sa pou nou fè. Lontan ou te konn vin la, ou te konn ap mache wap jwenn nan lari, ou pat janm wè yon grenn dwat. Konnya ou pa ka ou pa ka soti nan lari paske yo pral pran yo pral fèw pase mizè. Tan fini nan men nou. Li pran gede pafwa menm poul ap baw ou pa fè moun anyen pou kanpe pou granmoun pou wè granmoun ap baw kou sa son derespektan granmoun wi pou granmoun pa konn bay granmoun kou se timoun ki konn ap kale timoun granmoun pa konn ap kale timoun gede pafwa ou pran imilyasyon gede pafwa menm kriye ou konn kriye. Tan fini nan men nou. Tèm sa, m kwè apre semèn sèvis sa m kwè n ap pran konsyans. Pa gaspiye tan nou. Si nou te konn gaspiye tan, si nou te konn gen di goud nou konn gaspiye tout, apre tèm revèy sa, sispann gaspiye tout. Ou pa ou pa ka kanpe pou gen mil pèson gaspiye tout ou di demen si demen m pral fè e si ou pa gentan fè anyen ou gaspiye tan pou granme granmesi. Galati vèsè 7 li di konsa sa yon moun simen se li li va rekò va rekòlte. Li di pyès moun pa ka pase Bondye nan betiz. Gede pafwa moun nan konn pati, li konn di a, m ap veye pastè, m ap veye sèvant yo, m pwa, m pwa, m pwal nan tèl otèl, m pwal pase, pa gen moun k'ap wè m. Bondye pa konn dòmi, Bondye pa janm dòmi e l pap janm dòmi. Pyès moun pa ka pase Bondye nan be, nan betiz. Pastè konn dòmi, evanjelis konn dòmi, fidèl konn dòmi, Bondye pa janm do, dòmi. Si Bondye te konn dòmi lezòm tap fè twòp. Pandan Bondye pa konn dòmi, malerezman je Bondye ap gade yo, yo pa pè je Bondye, yo fè sa yo vle, yo aji jan yo vle, yo vin brital. Men sa yon moun simen se li li va rekò, li va rekòlte. An deske deske ou fè yon bagay, pastè a pa wè w, m dakò l pa wè w, sè frè yo pa wè w, li pa wè w vrèman, men gen yon moun k ap veye sou sou ou. Nan dènye jou a, li pral poze w kesyon. Li pral di, Entèl, sè Entèl, sa w t ap fè nan otèl sa a? Sa w t ap fè nan otèl sa a, frè Entèl? M te wè w. Ki lè m t ale? Non, m, m, m konnen pastè Entèl pa t wè m. Non, pastè Entèl pa t wè w, men m t ap gade w, frè. E mwen k t ap gade w la a? M te la. Pastè Entèl t ap dòmi, se vre, men m pa t janm dòmi. Kounye a, sa w te simen an, ou pral rekò, ou pral rekòlte l. Ou pa wè lè elèv lekòl yo, ou fè mwayenn 2, pwofesè a ba w mwayenn 2. Ou fè mwayenn 3, li ba w mwayenn 3. Sa w te fè a se li l ap ba w. Pa gen anyen nan sa non. Se sa w fè. Se li l ap ba w. Èske l pral, I, èske l pral vole pwen lòt elèv mete sou pwen w lan? Se mwayenn 2 ou te fè, l ap ba w mwayenn 2. Se konsa tou, lè ou va rive devan papa a, li pral di se mwayenn 2 ou te fè, men mwayenn 2 ou. Ou aji ansanm avèk frè a jan ou vle, ou pale ansanm avè l jan ou vle, li pote konsèy pou ou, konsèy pa l la pa bon, se pa w l ap pi bon. Epi ou pa menm nan li nan menm. Anben gade, annou sispann gaspiye tan an. An nou sispann gaspiye tan nou jodi, demen si demen pou nou pa regrèt, jounen jodi a tout koukou klere pou je w. Ayè legliz te konn ide frè a, jodi a pa gen bagay sa ankò, on kesyon tout koukou klere pou pou je w. Kounye a ou pa konn fè anyen ou gaspiye tout. Kounya al lage al lage kò sou kont legliz al lave kò sou kont legliz lè w mouri m pa al wè w lè w mouri wa mouri pou pou je w an jodi a w grangou ou vini legliz la ba w manje demen w grangou li vini li ba w manje a mouche al travay. Al al travay al fè rekòt lè lapli ap tonbe fè menm jan avèk fromi pwovèb 30 vèsè vèsè 25 lan an nou fè menm jan avèk fromi ou pa wè fromi lè sezon lapli yo bwote manje yo bwote manje lè sezon le sèk lè lapli rive yo gen pou yo rekò rekòlte yo pa chita an nou sispann gaspiye tan nou aswè a. An nou sispann an nou travay di demen si Dye vle lè Bondye mandew kisa ou te fè ansanm avèk tanw lan ki travay ou te fè ou pat janm prese yon moun yon grenn levanjil gede pafwa frè ap travay menm kote avèw olye pou ta presel levanjil ou pito wap bal vye blag ki pa sa pito ou pito wap plen tèt li anba pawòl ou pa janm dil Jezi ap retounen. Gede pafwa jan moun nan reyaji pa bal gou poul preche levanjil vre paske janl reyaji moun pap tandel si bò lakay ou paka preche levanjil gen moun menm andan kay yo yo paka preche levanjil menm bò lakay yo yo aji trò mal yo pale trò mal yo paka preche levanjil malerezman yo pa konnen sa yap di yo pa konn sa yap fè yo pa janm ka preche levanjil. Gade, bwa lakay ou a, anvan ou vin preche legliz la, preche pou vwazen ou yo. Èske ou ka preche vwazen ou yo? Èske ou ka preche frè ki bò kote ou la? Lè yo la, yo se jan Bondye, men lè yo soti deyò a, a, menm moun ou te wè anndan legliz la, li chanje. Se pa menm frè entèl la k la ankò, s on lòt frè. An nou sispann, an nou an, le dènye jou a rive, nou pa konn si pou nou moute, si pou nou desann, lage tout tèt chaje yo bay bon, Bondye paske lap pran swen nou. Paske lè nap sèvi Bondye, menm ke bagay la te ka di, se vre, menm ke doulè a di, nou konnen jodi a la, nou wè sa vle di ke chay la, chay la dèyè, si tòkèt la ki tòkèt la nou pa ka potel, e chay la. Nou pa ka pote tòkèt la. Tòkèt la ki nenpòt ti moun ka pote l. Si tòkèt la ki tòkèt la la moun nou pa ka pote l, e chay la kòman na pral fè pote l? Anmwee Jezi! Sa nou wè kap pase la, sa poko anyen? Nou prèt prepare nou. Mare senti nou. Ou menm ki anndan legliz, rete lakay Bondye. Ou menm ki poko vin jwenn Bondye, vin jwenn Bondye. Ha, tèm sa a, mwen di komite yo anpil mèsi. M di komite yo mèsi paske tèm sa preche sou la, sou lavi m. Gade, depi nan vant manman w Bondye konn kiyès wap ye tande. Ou menm wap fè kenenpòt sa wap fè, depi nan vant manman w Bondye gentan konn kiyès wap ye. Menm ke gwo van tap vante, menm ke lamè a tap fè bri, Bondye gentan konn kiyès wap ye. Sa ka rive frè Angel ap imilye w, menm moun ki tap imilye w la demen si Dye vle l pral be, li pral bezwen w. Moun kap imilye ou jodi a, demen si Dye vle an verite lap mande nimewo telefòn ou, se ou menm ki pou bay li. Li imilye ou, lè lavi a di pou li li imilye ou, li pa menm menm la poul pase nan figi ou, men li pa konn kiyès wap ye demen si Dye vle, li pa konn ki wout Bondye ap fè avèw, li pa konn kote Bondye pral pase avèw devan ènmi an, li pa konn kote Bondye pral rive avèw. Lè Bondye fin pase ansanm avè w, li pral di se, Ou pa konn nimewo frè entèl? Ou pa, ou pa, ou pa, ou pa konn nimewo l pou m ta salye l? Men, gade, ou menm nan amou, nan konpasyon w, lè Bondye beni w, se pou w chonje sa l te fè w la, se pou w pa, se, se pou w padon, se pou w padone l. Ou mèt di, ou mèt ba l nimewo m. Gade, lè l ap pale ansanm avè w, lè l ap di, Frè entèl, ou pa konnen sa m te fè w la, m chonje sa m te fè w la, men m mande w padon. Sèm, m te gentan bliye tout bagay. M padone w. Si Bondye ki Bondye ki padone, se pa mwen menm ki lòm ki fèt ansanm avèk pousyè tè pou m pa ka padone. Si Bondye padone m, m kapab padone w tou. Jodi w pa gen soulye pou mete, demen si Dye vle pral gen soulye pou me, pou mete. Paske Bondye map sèvi a li pa yon Bondye jwèt se yon gwo Bondye li ye. Si map sèvi yon Bondye, si map sèvi yon Bondye ki gen fòs, si map sèvi yon Bondye ki fè syèl la, ki fè latè a, lè lapli ap tonbe, m pa konnen ki kote lapli ap ap soti, m pa konnen kote van ap soti, men lè m gade, m wè van ap vante, lè m gade, m wè lapli ap tonbe, lè m gade m wè yon gwo lanmè, m pa konn kote l soti. Misye mete yo anlè. Yo pa k ban m ak de nesans. Nan tout pitit yo, m pa t bon. M pa gen ak de nesans paske m pa bon. Sa k pa bon yo voye je, jete. Sa k tout sa k pa bon voye jete, Bondye menm pa rama, va ranmase. Ou pat siw vre yè yo te voyem jete jodia yo pral be yo pral bezwenm li gon bagay ki di demen si Dieu veut ou pral be ou pral bezwenm se sak fè lè Bondye te pranw nan labou li retirew kote ou te ye a toujou sonje kote ou te toujou sonje kote ou so kote ou soti. Gen de pafwa, se pa paske w te ka nan labou a. Ou konn sa k fè Bondye kite w nan labou a? Demen si de lè ou va sonje kote w te so, kote w te soti. Lè w pral pran pòz sou frè entèl, ou pral pran pòz sou sè entèl, men pa bliye, li se nan labou w te ye, si Bondye te retire w nan labou a, li ka retire sè entèl nan labou a tou. Amen. M te rete kay 7 mòn. M rete nan kay sa, s on mizè. M rete nan kay entèl, s on pwoblèm. M rete lakay entèl, s on imilyasyon. M rete kay frè entèl, s on pwoblèm. Lè m wè traje a di pou mwen. M pa konn si pou moute si pou m desann. Nou pap tande m ankò? Ban m wè. Li fè neuvè vennsèt. M pa konn si pou m moute si pou m de. Desann. M rete kay entèl, entèl, entèl banm yon pilon pitimi pou m pile, pou m soti setè, pou m rive senkè apremidi, pou m ap degrape pitimi, m pa ka kouri, m pa ka de, desann. Bondye ap gade. Yo sere pitit yo, y ap fè m pase nwi, y ap fè m pase mizè. Men Bondye pa janm dò, li pa janm dòmi. Pandan Bondye pa janm dòmi an, li gen yon wout k ap trase sou lavi m, m pa janm kon, m pa janm konnen. Yon jou, yo ban m pile yon piyon piti mi, yo ban m degrate l, lè m wè grate l la di pou mwen, m di, ah, m pa ka travay ankò, gade yo pran rigwaz yo kale m, yo di fò tra, fò travay. Gade se sa k fè m ap di w, ou menm ki fè yon timoun, ou lage l al rete kay moun, pa bliye w ap jwenn pòt ansanm avèk Bondye. Si ou pa ka fè timoun nan, pa fè timoun. Si w pa ka pran swen l, li wap fè l. Gen desidere, sa timoun nan pral fè, lè l pral rete ansanm avèk moun, li pral, yo pral fè l pase mizè, men pa bliye, aprè soufrans, se la delivrans. Pa gen manti nan sa. Lè m fin pase kay 7 moun yo, m rete, m rete kay an kay, pyès kote, chak kote m pase, son doulè, chak kote m pase, son soufrans. La dènye minit lè Bondye wè bagay la twò di pou mwen, li di gade, m pwè, m pwè, m pwal chèche yo, map fè yon apèl avèw, map mete yo nan tanp mwen an pou preche levanjil. Epi pa bliye sam pwal fè pou ou, chemin m pwal trase pou ou, pa bliye toujou di kotem te soti ansanm avèw. Paske, gade, yon timoun ka rete kay paran l, li ka rete kay paran l, li santi l byen, li santi l byen alèz. Tout bagay li ap mache byen. Men yon timoun ki leve kay yon paran, gen lè pafwa lè timoun nan al rete kay moun nan, yo fè l pase mizè, tout veso, se li menm ki pou lave l, tout travay, se li menm ki pou fè l, tout bagay nèt yo lage sou responsab li. Ou menm jounen jodi a ki gon timoun rete ansanm avè ou, pran swen l. Olye pou t gade, olye pou ta pran swen paw la, pito pran swen pa l, paske demen si deve ou pa konn kisa Bondye pwal fè pou moun sa. Pa janm imilye moun nan lavi. Lè wap mache ou pa konn moun, pa moute sou moun. Gen de pafwa moun nan wè w nan lari, li pa konn anyen de ou, li moute sou ou jan l vle. Li pile w jan l vle. Lè, lè, lè m wè soufrans lan di pou mwen, Le Seyè fè w apèl ansanm avè l. Li di, Gade, m ap pran w. M ap fè wout ansanm avè w. Li gon frè m ki vini, li te isit Sendomeng. Pandan li vini, depi nan ane 2009, m te lekòl. Yo te mete m nan lekòl apremidi. Pandan m vini epi frè m nan papa m di gade sa k ap pase frè entèl la nou gade m pa gen kòb pou m voye l pati ansanm avè w moun ki t ap vin avè m sendomeng nan li sove pou l pa vin avè m li kouri kite m epi frè m nan vini yo di yo pa gen kòb yo vann yon ti kabrit pou 500 goud jouk jounen jodi a ti kabrit 500 goud ap travay. Ti kabrit 500 goud fèm moute a vyon Ti kabrit 500 goud fèm pase nan nan tren Ti kabrit 500 goud fèm pase sou sou dlo Ou pa pa sonje ane 2015 m te m te bay yon temwanyaj nan legliz sa a men legliz la pa t la m te bay li dèyè a Lè m vini tout soufrans yo pandan m ap pran soufrans epi m vini ane 2015 m vin pati m ale Providancial yo voye m tounen M di, M chonje lè m te piti m gon tan m t ap gaspiye, dèske mwen vin gwo m pa ka nan gaspiye tan ankò, paske Bondye pral mande m kote tan an. Epi se gade pandan m te ankouraje 2015 yo voye m tounen batay la, batay la poko fini. M ap batay jis sa ka kaba. Ane 2017, mwen retounen ankò. M di fò m tounen. M di gade, m di olye, olye pou m pa ta gade, olye pou m ta tounen Ayiti m mèt mouri, m di fò m tounen ankò. Le 3, le 3 a me 2017, m pati ankò. Sèl pastè Franswa avèk frè Watson, ou kòm te di frè Dan Evanjelis Davidson sa, sèl moun sa yo m di sa. M di mesye si nou pa wè m, m di lè m rive n a di me kote m ye. Men m pa di m pap di anyen. Epi vre, m pa di. Pandan m pa di. Epi, pandan, pandan bato a ap, ap, ap, ap naje, epi, kounye a la, epi, nou twa nou tonbe nan lanmè. Pandan nou twa nou tonbe nan lanmè, nou twa, pandan m tonbe, epi lòt de a tonbe ansanm avè m. Gade, pandan lòt de a ap fè yon bò, mwen m pral fè yon bò, sèldi m santi yon fil kouran pou m pa. Pou m pa pase bò a. Gade, chak fwa m fè l pou m ale nan bò a, bon li te di m non pa fè bò sa. Epi apre m fin tande, epi nou twa ki tonbe deboui, m la. Epi pandan, pandan m nan dlo a, m pa konn anyen k ap pase. Epi gade, m nan mitan an, m di m pa, m pa konn sa k ap pase ankò, m pa konn si m anlè, si m atè, men yon sèl moun ki pa t janm bliye m li rele Jezi dè Nazarèt. Papa pap ka fè anyen. Gon kote ye papa pap ka fè anyen. Gon kote ye madanm pap ka fè anyen. Gon kote ye mari pap ka fè anyen. Sèl moun ki ka di yon mo, sèl Jezi de Nazarèt. E lè l kanpe, li kanpe pou ou nèt. Gade, m naje jis mwa dout, m rive yon lè m bouke. M di bon, pa gen lechwa, kontra m fini sou latè a. M di, m di men, m di Senyè, m di si w te ka ban m yon lòt chans ankò, m di m t ap santi m alèz. M di paske m se yon jèn, m poko fè anyen, gade kote m pral mouri.

Epi, lè m gade m di, M konnen se nan lanmè y ap te, ki sa m ap fè la? Epi, gen pwesyon mesye ki di konsa, Non, se pwesyon chèf ki vin avè w, se pwesyon chèf ki vin ansanm avè w ki mete w la. M di Bondye mèsi. M di sa poko anyen. 2018, m ale Chili. Yo voye m retou. Yo voye m retounen. M di batay la poko fini. M di sa poko an, anyen. Eprèv yo se pou kretyen yo. Se pa pou bèt yo. Se pa pou pye bwa yo. Eprèv yo se pou kre, se pou kretyen. Gon eprèv si te ou menm ki di konsa si m fè 3 vwayaj m pa reyisi m pral m pral m pral kay ti chèz pou m wè sa kap pase sa kap pase nan lavi m. Kretyen pa konn gen de devèn. Si yon si w kretyen yon sèvitè a di w a sèvitè ou devèn ou mèt kouri dèyè l. Kretyen pa konn devèn, kretyen gen eprèv oh oh Kòman devèn nan Se a, se apre eprèv yo pou yo wè si w ka sèvi Bondye vre wi Si te ou menm ou te kapab di bon deske m wè sa a pa mache m pral, m pral kay bòkò pou m wè si m te ka mache, pou m wè si tout bagay te ka mache. Wa wal pèdi wal pèdi devan Bondye ou kite legliz ou wal kay bòkò.